Bonjou bonswa tout moun map di nou tout byenvni sou LKPK info jodia se lendi 9 nan mwad me an m byen kontan rantre lakay nou poun fon ti chita poun dyaloge sou pwoblèm peyi dayiti avèk sa kap fè aktyalite nan rès mond lan. Genyen bandi 400 mawozo ki fè konnen gè sa poko fini. Non gè a poko fini, li fè konnen lap tounen. Li konseye popilasyon an pou yo pa tounen kounye a la nan zòn nan, nan plèn nan. Paske lè yo retounen yo menm yap retounen an bourik fòk yo tiye bandi k rele chen mechan se pa LKPK ki fè nouvèl la nou pa fè nouvèl nou bay nouvèl daprè enfòmasyon misye bay li fè konnen menm lapolis li pap respekte sou jan l pale. N ap vin avèk tout enfòmasyon pou ou. Gen mesye Ariel Henry ki te voye yon mesaj nan peyi Kiba. M pral di w kisa mesye sa te di a bab li ki pa janm fèt la. Gen nan peyi Ikrèn. Bagay yo pa dous ditou. Lame Ikrèn nan te sòti yon lis pou l te fè konnen ki sa yo te fè sòlda ris yo. Nou pral vin ak tout detay pou ou nan bon ti mamit sou LKPK Info. Avan n antre nan tout dosye yo, ou menm k ap gade videyo a si w potko fè sa silvouplè pou ankourajman pa w ansanm avèk nou abòne avèk LKPK info w ap gad anba videyo a w ap klike sou abòne a dabò klòch yon ti klòch akote a w ap retire l sou pèsonalize w ap mete l sou tout A chak fwa nou sòti yon video epi ou menm menm moman ou jwenn li ou pa menm bezwen nan kraze kòw menm ou ka fè kòmantè w vle di sa w panse sa w vle anba video a pataje li bay zanmi w bay fanmi w. Tout moun ou konnen lap fè byen. Wap wè ti pous lan sak kanpe an wap klike sou li. Bandi ki fè pati 400 mawozo a fè konnen li menm 400 mawozo pa konn jwe avèk moun. Si yo bezwen konn sak 400 mawozo a yo pral moutre nou sak 400 mawozo a. Yo di gen komisè ki konnen kisa 400 mawozo a deja. Yo pale yo di konsa ke pou popilasyon an poko tounen nan plèn nan paske yo gen pou yo repran zòn nan ankò. Wi yap tounen pran zòn nan. Men daprè enfòmasyon ki sòti, yo fè konnen se paske Mesye Michel Martelly te fin pale m pa konnen. Si l te fin rankontre avèk youn nan manm yo, epi nèg yo vin dedouble paske nèg yo konnen yo gen bon zam pase lapolis, yo gen minisyon, yo gen ansyen prezidan k ap ba yo bal, ba yo zam, ba yo kòb pou yo detwi popilasyon an, Apre sa, lè eleksyon epi kounye a pou al ranje kò yo, pou popilasyon l t ap tiye a vin vote l ankò pou prezidan. Enben, nou t ap ri popilasyon an. An Ayiti se yon peyi toujou gen gè. Men mande w a ki lòt nasyon n ap fè gè. Gè a se pou pwòp nou menm Ayisyen ankò. Frè, sè. Nèg la pran plezi l, zam li nan men l, epi lan li t parèt li boule kay ou, l boule machin ou epi l tiye w li fini. E nan sa yo pran plezi. Dirijan nou yo, yo menm, yo pa ba n fè anyen pou yo. Pèp la, kèlkeswa sa k rive pèp la li byen. M ap gade byen, Pou sak pase nan plenn nan la, Ariel Henry pa janm di anyen. Yo fè manifestasyon, yap mande kote leta, Ariel Henry pa janm di anyen. Epi Ariel Henry kòm yon ti sousou. Pwen eta vizaj li. M ta renmen konn si nèg sa yo gen nen pou yo respire. Ariel Henry al gad vizaj ou nan yon miwa. Aba p karann ou an kòm ou moun kòm si m tande se advantis ou ye. Alò pou sak rive nan plèn nan pou kantite moun prè de 80 moun mouri nan plèn nan sa se sa yo konte san konte lòt yo pa konte yo k boule anndan kay pou voye senpati ou Bay kiben ki mouri nan peyi kiba ou sanwont menn ou sanwont pou chèf yon peyi pou popilasyon ap mouri ou pa janm di anyen ou pa voye senpati ba yo ou pa di anyen menm epi gen pwoblèm nan kiba epi wap voye senpati bay kiben yo. Bann sanwont. Men nèg sa yo m ta renmen konn ki moun nou ye. Se sa fè wè kèlkeswa sak pase etazini vin avèk bòl ba nou depi bòl la gen manje ladan nan li di w fè tèl bagay sa l di w la se sa lòt peyi vini a bòl yo depi yo parèt a bòl yo yo lonje ba ou nenpòt sa yo di nou fè nou fè nou menm ayisyen Men nou bliye, nou pa janm konnen si e frè nou ankò nap detwi. Gad eta yon peyi, gad fatra ki gen nan yon peyi. Epi Martelly ou menm kòm ansyen prezidan men, gade kijan bagay yo ye, pa bliye sou Jean Bertrand Aristide, lè epòk rat pa kaka ou te konn fè manifestasyon. poutèt move lavi ki te genyen, poutèt gang ki t ap mache detui moun, poutèt ensekirite. Ou vin parèt la ou menm ou vin met peyi a pi mal toujou. Gang Kwadèboukè e pou ou. Tout gang ki genyen nan Matisan, Gran Ravin, tout se pou ou Mateli. E nou k ap bay zam, ou konprann? Se tout plezi nou sa. Bay zam, pase dwòg nan peyi a, pase e sa sèlman nou fè, yo konnen nou. Ariel Henry menm kòm yon poupe twal, an giz li kanpe avèk pèp la, epi kounye a la li kanpe ansanm avè w. Ap vòlè lajan pèp la, ap vòlè tout fòs pèp la, epi pou nou, epi n ap pran pòz nou renmen pèp. Wè kijan kòmsi yap tiye moun yap tiye moun epi tout bagay ap fèt nou pa janm di anyen epi aprè sa nou pral ranje kò nou epi nou pral met pye nou atè pou eleksyon pa gen moun ki janm di anyen m pa janm tande moun di anyen aprè sa tout moun prepare kò ou pou eleksyon e pa vre bann sanwont. Genlè monchè m pa konn kijan de pitit nou te ye nou menm si son manman k fè nou m pa konn si se manman k fè nou paske si se manman k te fè nou fòn ta gen nen nan figi nou nou sanwont anpil nou menm laplipa ladan nou kòm ayisyen nou sanwont. Alò pou moun ap mouri nan peyi w, ou pa ka di anyen pou yo, epi de twa moun mouri nan yon lòt peyi, epi kounye a la w ap voye senpati w, ou sanwont anpil, ou sousou. Menm si Kiba e patizan e moun Ayiti yo ye, se vre, men e nasyon pa w la menm, kijan w te jere l? Ou te jere l sou kòn moun oubyen sou kòn bèt? Pran eta fontenn tèt ou kòm yon nèg ki nan kòb wi. Pwè vizaj ou. Nou pap janm kite nou menm. Gade sa kap pase nan matisan la. Pa janm di anyen. Gè ap fèt nan site solèy nou pa janm di anyen. Bandi fizye moun ni vle. Nou pa janm di anyen. Men yon bagay annik pase nan kiba epi kounye a nou gentan ap voye senpati nou. Bann san wont. Bann san sousi. Bann san prestij. Bann restavèk.

ki mouri nan gè Ikrèn nan. Dapre sa lame Ikrenyen an fè konnen, nan afè materyèl, peyi Lawousi fè defisi, e pou w tande l di w konsa ke li pral fè parad, li gen parad pou l fè, li genyen gè a, yon viktwa san glwa. Pou jiskaprezan, nan Mariupol, sòlda ki anndan izin nan, yo kanpe dan di nan Mariupol. Anpil sivil te ekate, men nan 2,500 sòlda ki te genyen anndan an, nèg yo fè konnen yo gen minisyon, yo gen zam, yo di gen zam sa fè yo pa tire yo, se paske kòmsi yo toupre vil la, si yo tire zam sa, Sou nèg Russe yo. Nap fè twòp dezòd, twòp Ikrenyen ap mouri. Yo di yo gen zam, yo gen minisyon. Sèl sekou yo mande, yo mande sekou poutèt gen sòlda ki anndan ki blese. Pou yo ta vin pran yo pou yo. Men yo di w yo pap depoze zam. Non. Yo pap depoze zam. E sa solda Ikrèn yo fè konnen yo pap depoze zam nan Mariupol. Se pou Vladimir Putin ak tout solda Ris yo degaje yo pou yo pran Mariupol. Se peyi a yo bezwen pran, pran tout peyi a nèt men yap pranl sou san yo. E pou lè kò yo tounen sann. Epi Vladimir Poutine avèk solda l yo ap konnen li gen Ikrèn nan men. Men nan Mariupol yo di e kanpe goumen l ye. Yo p ap depoze zam. Ke Vladimir Poutine bay solda yo lòd fè sa y ap fè a. E sepandan, solda ris antoure nèg yo anndan izin nan. Lè yo di yo p ap depoze zam yo menm. Yo gen manje, yo gen minisyon, y ap goumen. Jiskaske yo mouri. Se sa yo fè konnen. Nan materyèl peyi Lawousi fè defisi, nou genyen sa yo rele tank lan, cha de gè yo. Peyi Lawousi genyen 1122 cha. ki kraze. Li pèdi 203 avyon de gè, 157 elikoptè pou veyikil, machin ki blende, li pèdi 1934 machin blende. Pa kache di w sa, Poutine gen travay nan men l. Sitou gon pakèt kote li te konn òdè pyès pou ranje yon seri de materyèl li te konn gen k an pàn. Kounye a sanksyon sou do la sou do Larisi la a, ki kote l pral jwenn materyèl sa yo? Ki kote l pral jwenn pyès sa pou l repare materyèl? Gon pakèt bagay ki kraze. Gwo defisi, Son gè Poutine fè l pa menm konn pou kisa l fè gè a menm. N ap kontinye ba w enfòmasyon sou LKPK Info paske nou menm nou pa fè nouvèl, nou bay nouvèl. Sèvis Ansèyman Ameriken fè konnen peyi Lachin. Ap kontwole kòman Putin ap fonksyone avèk peyi lotan yo, li menm menm pou l ka anvayi peyi Taiwan. Li panse ameriken pat gen kontwòl li, sèvis ransèyman ameriken gen kontwòl li. Yo met pawòl la deyò. Lè l panse kòmsi tout moun blage kò yo, bliye kò yo, y ap jere peyi Lawousi k nan gè avèk Ikrèn, y ap kontwole l tou. Y ap kontwole peyi Lachin tou. L ap prepare kò l la, l ap ranje kò l, l ap renka kò l la pou l anvayi Taywann. Enben yo gen kontwòl sou li. Toujou nan Mariupol, gen plizyè sivil ki mouri. Ooh! E detwi nèg yo detwi moun nan zòn nan, yo kraze zòn nan. Vladimir Poutine pa gen pitye pou moun. Li fè sòlda yo bonbade. peyi moun yo. E sòlda Ikrèn yo fè konnen se kanpe goumen l ye. Wi se kanpe goumen l ye. Se pa an Ayiti kòm si depi tèl peyi an li parèt epi yo gentan di wi papa. Pa gen bagay sa non. Kwè lè n ap pran egzanp sou prezidan Zelensky. Son nèg ki merite yon gwo glwa wi. E pa nenpòt ayisyen vye ayisyen non. Lèzetazini te mande Zelensky ki se prezidan Ikrèn. Y ap vin chache l pou y al mete l kote pou l gen sekirite. Li te reponn Lèzetazini. Li te fè l konnen. Pèp Ikrèn nan kote map kite l. Moun yo vle viv nan demokrasi. Yo pa nan bagay kote yon sèl moun ap kòmande konbyen milyon moun. Yo vle viv lakay yo. Li te fè Lèzetazini konnen, Tan pou vin retire m la pou al mete m kote k gen sekirite, ban m zam pou m goumen avèk Larisi pito. M mèt te mouri. M ap mouri pou libète. Bwavo, Zelensky. Ou son homme fort. E Bondye ap baw viktwa. Paske depi ou prè pou defann peyi w, pou goumen pou peyi w, ou gen volonte, Bondye ap ede w nan tout sa wap fè. Ou pa pè, ou kanpe goumen, ou di se zam pou yo ba ou pou w goumen, kontinye goumen, nou avè w. Mwen menm mwen pou ou. Wi m dèyè w. M pa ka ede w goumen men m ka di w sa, a tout mwen menm ak tout LKPK Info, nou dèyè w. Paske depi w ap goumen pou sa k bon, nou sipoze respekte sa k bon. Ou se yon ewo. Prezidan Zelensky, ou pa t chwazi fè menm jan avèk yon dirijan ayisyen non, pou te pran lajan k genyen, pou te pran madanm a pitit, pou te al lòt kote al viv nan liks. Ou te wè nòmal nòmal nèt ou t ap pran l ansanm avèk tout pèp ou. Ou pat gade ou menm ki te gen lajan ki pral byen viv ou wè pou te kanpe goumen pou jiska prezan pou pran lanmò pou peyi ou pou sòl ou pou bout tè Bondye te voye w sou li a ou respekte sa ansanm avèk nasyon an kouraj fanmi pam. Ke Bondye gen w ede w nan tout sa w ap fè pou w ka defann mòso tè kote w ap dirije a. Anpil respè pou w Prezidan Zelensky. Si se te yon dirijan Ayisyen, li t ap pran tout malèt kòb li, madanm ni a pitit li epi l vire do l, li kite pèp la anba gè, lal byen viv epi pou yo pran peyi an. Kwè egzanp, gang gen zam, ansyen prezidan, senatè, tout gwo chèf ap bay gang zam, gade fatak gen nan yon peyi. Yo pap janm met ansanm pou yo leve l. Wè eta yon peyi, santi Enben dirijan ayisyen yo koulè w wè peyi dayiti a fatak ladann nan e fatak nan vizaj ou tou. Bann sanwont aprann fè moun sou kont prezidan zelensky ki se prezidan ikrèn nan. Paske l se moun li pat wè li pat wè lajan l pat wè li pa wè bèl moman non li wè e kanpe goumen avèk pèp li pou l sove pèp li. Pou l sove mòso tè l la, pou l sove. Se libète l bezwen. Li respekte lalibète. Gen yon gwo chèf nan peyi Lawousi ki fè konnen lame ris lan, tout peyi lotan yo, enkli Lèzetazini, nan espas 30 minit, Lame Ris la ka kraze peyi sa yo nan espas 30 minit avèk zam nikleyè. Wi, di nan espas 30 minit wi, tout peyi lotan yo ka kraze avèk Lèzetazini tou. Si n potko konn kisa zam nikleyè ka fè, dèfwa lè n tande yon gè ap fèt, n ap pale de zam, n ap di zam nikleyè. Si gè nikleyè fèt sou bout tè sa, èske nou panse gon peyi k ap pote viktwa? Paske sitou laplipa nan Ayisyen yo toujou ap pale pou Lawousi, o Vladimir Poutine sesi, l sela, l se lòtbò. E Vladimir Poutine fè deklarasyon laprès sa, l fè konnen li p ap itilize zam nan gè Ikrèn nan, zam nikleyè. Li pap itilize zam nikleyè nan nan gè Ikrèn nan. Paske l di w kwa ke si tout fwa ta gon gè nikleyè, monchè latè pap kapote se koz bagay sa. M pral fè n konnen nan zam nikleyè, wè tout moun ap pale yo pran pou yon jwèt la, zam nikleyè bon ti bagay piti l ye mezanmi. Nou pa konnen. Nou voye monte, n ap pale. Men si n te konnen gen bagay nou pa tap janm pale. Sim te konnen sak zam nikleyè a wi lè n rete vant nou fin plen oubyen n fin bon kout tafya nou tonbe voye monte nou genyen peyi lawousi nan zam nikleyè li genyen 4477 Zam nikleyè. San konte 1500 ansyen zam nikleyè ki te genyen ki pa itil anyen ankò ki nan peyi Ris. Tande byen sa m di nou an wi. 4477 zam nikleyè peyi Larisi posede lakay li. Nou gen Etazini. Nan zam nikleyè, li gen 5,428 zam nikleyè. Peyi Etazini, 5,428 zam nikleyè. Nou gen Lachin, peyi Lachin gen 350 zam nikleyè. Nou gen Lafrans, Lafrans gen 290 zam nikleyè. Nou gen Wayòm Ini, ki gen 225 zam nikleyè, nou gen Pakistan, ki gen 165 zam nikleyè, nou gen peyi End, ki gen 160 zam nikleyè, nou gen Izrayèl, Izrayèl gen 90 zam nikleyè, nou gen peyi Kore di Nò, Ki gen prezidan Kim Jong Un, li gen 20 zam nikleyè. Eske n wè, eske n tande kantite peyi ki gen zam nikleyè lakay yo? Si tout peyi sa yo detantje zam nikleyè sou ti tè sa n genyen an, ki sa n panse? Lè nou annik rete, n ap voye monte. Nap pale de zam nikleyè, zam nikleyè wi, la Russie gen zam nikleyè, la Russie sesi l sela l se lòt bò. Nou pa ta janm renmen Bondye pou tan nap viv la pou ta gen yon gè nikleyè sou ti bout planèt tè sa nap viv la. Lè nap pale fòn konn sa nap di wi fòn konn sa nap di pase e pa yon bagay ki fasil menm yon gè nikleyè e pa bagay ki fasil. Nan wikenn nan, Madan Joe Biden te antre nan Woumani te al fè vizit. Li t ap mache avèk yon minis Woumani ki se yon fanm. Li t al vizite lekòl, lòt bagay ankò. Men pa gen anyen ki di nou si l te antre nan Ikrèn avèk si l pa t antre nan Ikrèn. Paske l gendwa vini l antre nan Ikrèn, pa gen moun ki konnen si l nan Ikrèn. Sa se enfòmasyon lkpk. Enfo. Gen Mesye Trudeau ki se minis kanadyen an ki te nan peyi Ikrèn nan jou 8 me an. Li te al jwenn avèk Vladimir, ekskize, li te al jwenn avèk Zelensky ki se prezidan Ikrèn nan pou l te ba l fòs, pou l te fè l konnen L ap goumen pou demokrasi. Kanada fè pati lotan, yo avè l. Li pral vide zam sou li. Wi, Kanada di nou pral ba w tout èd nou ka ba ou pou goumen avèk peyi ris lan. Sa se Misye Justin Trudeau ki te nan vil Ikrèn ki t ap pale avèk Prezidan Zelensky e l te tou pwofite di popilasyon an anpil respè pou kouraj yo, pou fòs yo, lefèke yo kanpe goumen, yo pa pè mouri. Se konsa moun defann peyi w. Gade nou menm nou gon leta ayiti la, de twa ti gang kap bay pwoblèm wi. Yo pa ka efase sa o. La polis vle travay, leta pa vle l travay, sa l ye paske tout papa gang yo se nèg wè nan tèt kontak leta o, ansyen prezidan yo, senatè yo, se yo k chèf gang yo. Map wè, eske nou pral vote moun sa yo ankò? ki kanpe tout gang sa nan peyi dayiti mwen map toujou kontinye vekse nou m pap janm sispann vekse nou nou menm dirijan ayisyen komisarya omega karavan nan m salye nou anpil respè pou nou anpil love pou nou m salye tout moun kafou. Anpil respè pou nou nan komin kafou. Kenbe la pa lage. Non pam se te Ernst Beauvoir pou LKPK info. Babay tout moun. Na wè demen.